Medam mesye bonswa isi Jacquelin Belizaire ki kontan avè nou e se nan kad Jabez Media Kominikasyon ki se yon platfòm ke finalman ou abitye avèk platfòm nan e nou genyen yon bilten de nouvèl ki rele Onè Respè Ayiti e pandan bilten de nouvèl sa nou wè gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti e nou konnen tou ke Ayiti, li nan mitan yon pakèt lòt peyi e ki gen valè pou li tou, donk nou wè aktyalite nan peyi sa yo, notamman le gran vwazen Lèzetazini kote nou twouve nou, epi gen lòt peyi tou, lè w pran Repiblik Dominikèn, lè w pran pa egzanp menm Lafrans avèk tout kriz ki genyen nan peyi Lafrans yo, se de bagay ki enpòtan pou nou paske nou gen yon pakèt moun k ap viv la, gen yon gwo kominote ayisyèn k ap viv nan peyi Lafrans, non sèlman sa tou genyen yon relasyon istorik ki genyen avèk Lafrans. Donk tout sa k ap pase, pa tout sa k ap pase men gran pwen k ap domine aktyalite nan peyi Lafrans enben sa enterese nou notamman nou wè ke pa egzanp jounen jodi a Lafrans gon pwoblèm de premye minis, yon premye minis annik parèt Sébastien Lecornu, misye bay demisyon l, misye yo rele l le premye minis le plus éphémère de l'histoire de la France enben li oblije ale prezidan mandel poul fè e dè negosyasyon avèk lòt tandans yo ki pa nan Macroni an enben li fè li e yèswa li te fini e li di ke misyonl fini e ke prezidan Emmanuel Macron ap genyen poul nome yon premye minis disi demen vandredi a. Men, an nou gade sa k ap pase nan peyi Dayiti pito kounye a, oubyen sa k ap pase ki gen rapò avèk peyi Dayiti. Pa egzanp, 7 oktòb ki sot pase la, sa te fè senkanteyinyèm mwa oubyen plis pase katran depi ke enben prezidan Jovenel Moïse te asasinen. E nan okazyon an, nan okazyon 7 oktòb sa, Enben genyen ansyen premyè dam nan Martine Moïse ki li menm li fè sòti li pibliye yon mesaj pou li mande yon lòt fwa ankò jistis pou mari l, pou defen mari l. E li te di sa nan lè li t ap sòti nan tribinal li te di ke l ap mande jistis la maten, midi, swa e nan yon entèvyou ke m te gen avè l, li di kwa ke non sèlman l ap mande l maten, midi, swa men tout kote l ap mande l e lè sa m te rankontre avè l lè l te fin rankontre Luis Almagro Remes ki se ansyen sekretè jeneral OEA e li te vle tou kontinye ap mande tout kote pou l ap mande jistis pou mari l. Nan okazyon li fè yon mesaj sòti sou rezo sosyal yo kote ke l di ke e se yon gon kou deta ki kontinye nan peyi dayiti e ki pèmèt ke yon pakèt sa l rele teoris ki kontinye ap kenbe peyi a an otaj m ta di sa se pa se mwen ki tradui l konsa li di yo mete men sou enstitisyon ayisyèn yo e yo kontinye ap simen laterè. Donk madam Martine Moïse li menm ki te blese nan nan sware 7 jiyè sa e li dekri jounen jodi a Ayiti tankou yon peyi ki ansanglante, ki chaje san sou li e soufrans pèp la ap alimante yon rezistans daprè li ki kapab ki moute chak jou e ki kapab debouche sou yon revòlt. Ansyen premyè dam nan te tou pwofite bat bravo pou kondanasyon sispèk ki fèt Ozetazini e li presize avanse sa yo, enben le fèt ke yo yo pran dè moun ki konplis yo Ozetazini, enben sa fè ke gen plis ensekirite ankò nan peyi a, se konplis ki nan peyi a ki ap fè ke peyi a konsa. E l fini pou l di ke, enben li pwomèt ke lajistis pou Jovenel Moïse ap fini pa triyonfe. Donk se yon dosye ki rete tou louvri, e nou menm nan Jabez Media Communication nap swiv li ke se swa an Ayiti ou byen o Zetazini paske se 2 kote an paralèl kap pa enstwi men kap mennen ankèt sou kesyon an byen ke pa moman ou santi ke gon ti kalmi ki fèt apre sa ou tande yon lòt donk toujou gen de nouvo devlopman e nou menm nap swiv de trè prè nouvo devlopman sa yo. Jodi a nan peyi Dayiti bò zòn Channmas la te gen anpil. Anpil tire ki te fèt, moun ki ap swiv, moun ki tou pre yo tande anpil kout zam ki t ap chante. E sa ki pi di a, se ke pandan ke kout zam sa yo ap chante a, te genyen konsèy dè minis la ki t ap dewoule e ki t ap dewoule. E san kòdonatè, san prezidan nou rele l antre gimè, o fon se kòdonatè KPT a, n ap pale de Laurent Saint-Cyr ki twouve l nan peyi Japon. Donk, non sèlman KPT yo te la men te gen manb gouvènman avèk mesye Fils-Aimé ki li menm alatèt gouvènman an. Donk, se anpil presyon k ap fèt sou KPT a, anpil presyon ap fèt sou KPT a pou yo wè èske li menm li ap òganize eleksyon, l ap òganize eleksyon nan jou k ap vini yo paske selon Henry Wooster ki se anbasadè antre gimè, anbasadè peyi Dayiti, anbasadè Lèzetazini nan peyi Dayiti, enben li menm li di ke pa gen kesyon avi, donk se yon fason pou l mande konsèy prezidansyèl la pou li menm pou l mete yon plan pou yo kapab òganize eleksyon nan peyi a. Donk, se yon sitiyasyon ki mande anpil, ki mande anpil atansyon, paske presyon ap soti deyò, ap soti anndan. Pa egzanp, gen opozisyon pliryèl la, li menm ki rankontre avèk laprès, ki li menm mande demisyon konsèy prezidansyèl la. E li fè konnen tou ke 4 mwa, lò pa egzanp nou an oktòb la, jodi a se 9 oktòb, enben 9 oktòb sa a, Enben lè w gade ok ok novanm, desanm, janvye, fevriye, sa fè 4 mwa e pou anpil analis e pou opozisyon pliryèl la, yo di ke li enposib pou ta gen eleksyon nan peyi a. Donk se sa k fè ke li mande demisyon KPT a. Men gen moun ki di w tou ke enben ok, si w mande demisyon KPT a, pral gen yon vid ankò enstitisyonèl e konstitisyonèl tou. Donk, e kèlke, gen lè, gen lè kèlke swa jan bagay la ye a, enben ap gen yon, yon lòt vid enstitisyonèl ankò nan peyi Dayiti. Paske si tout moun k ap analize, yon moun ki konnen kesyon eleksyon di li difisil pou yo òganize eleksyon e disi 7 fevriye, donk la gon pwoblèm e nou konnen tou gon kesyon de referandòm ki genyen pou òganize. Donk, n ap swiv aktyalite a nan peyi Dayiti, genyen tou E nou kapab wè tou ke genyen pwoblèm, gen moun pa egzanp Dèlma 33 toujou gen menm pwoblèm yo, kan deplase yo, yo toujou anpil moun dwa zimen y ap denonse sitiyasyon ki trè movè nan kan deplase yo, kote moun ap viv sou moun, ensalibrite, timoun, timoun yo menm ki pli vilnerab, se yon lòt pwoblèm ankò. Donk, kan deplase yo se yon pwoblèm e nou te gen korespondan nou Wilner Bossou ki li menm te vizite ki te vizite yon kan deplase nan Dèlma 33 e l te eksplike nou kijan sitiyasyon an grav. Men nan Dèlma 19 tou gen moun yo ki vle yo menm retounen lakay yo. Nou konnen ke sa te yon konfli antre antre gouvènman an avèk avèk moun ki vle tounen lakay yo, pa gouvènman men lapolis, paske sa yo di, yo di ke genyen chèf gang yo ki envite moun yo retounen lakay yo. Men, ou te kapab wè imaj kijan gon destriksyon masiv ki fèt e kote sa yo, enben sa yo man yo mande ke yo mande pou chèf gang yo mande pou moun yo tounen. Men, lapolis di yo fè atansyon, paske moun k ap analize yo di w ke pa egzanp, E moun sa yo, lè yo retounen lakay yo, yo pral vin, Franca ta di, confondu. Yo vin fè yon sèl avèk gang yo. Lè sa, li difisil pou yo kapab mete men sou gang yo. Nou konnen ke gen yon rezolisyon ke Konsèy Sekirite Nasyon Zini an fenk pran la, kote ke misyon miltinasyonal ki gen Kenya nan tèt li a, Enben, yo pral transfòme, li pral tounen yon fòs represyon kont gang. E nou wè tou anbasad amerikèn bay e gen 20 blende ke l bay, donk fò n di tou ke anbasad amerikèn trè prezan nan aktyalite sèjousi, l ap bay machin blende, l ap bay, l ap fè presyon sou, sou, sou KPT a. Donk moun sa yo vle retounen lakay yo, donk e yon sitiyasyon ki on ti jan trè konplike pou moun sa yo. Donk se an gwo sa ki genyen nan peyi Dayiti. Nou konnen toujou genyen kesyon ensekirite a, nou konnen ke Latibonit se on pwoblèm, gen on direksyon, gon tandans pou gang yo ale vè le nò, e yo kontinye okipe kapital la, e sèjousi e gen ka de kidnaping ki retounen pou la pli bèl, te gon ti kalmi, men yo retounen pou la pli bèl. Donk anpil Yon sitiyasyon trè konplike sitou nan kapital la Pòtoprens e san bliye Latibonit e gon tandans tankou nou dil pou ale vè le nò e te menm gen yon lapolis ki tal bay kout men donk yon sitiyasyon ke nap swiv tou pou gen moun ki ap tann sèt fòs, sèt famez fòs ki soti nan rezolisyon konsèy sekirite Nasyonzini an, nou konnen ke te gen Panama avèk Lèzetazini ki te yo menm te travay sou rezolisyon sa e nou konnen ke fenben finalman rezolisyon an te pase, sèlman gen 3 moun ki te, 3 peyi ki fè abstansyon e notamman la Chin yo ki fè abstansyon. Bon nan nan nan siti nan aktyalite entènasyonal la genyen Izrayèl avèk gwoup militan palestinyen Hamas yo menm ki finalman yo siyen yon akò jodi a pou yo sispann tire epi libere otaj izrayelyen. Yo pale de te gen 48 otaj, 48 otaj ta sanble ke gen 20 ladan yo ki toujou ki toujou anvi. e lrès yo ta mouri, e yo pwomèt ke pou yo ta bay yo 20 otaj yo, epi Izrayèl li menm ta bay 2000 Palestinyen ki te nan prizon, pami yo genyen ki yo menm ki te kondane amò. Donk se yon se yon akò ki se yon premyè pati yon plan, se premyè faz yon plan, li genyen notamman liberasyon otaj yo, men li gen tou retrè twoup izrayelyen yo nan Gaza, epi tou genyen dezameman Hamas. Donk gen anpil moun ki ke poze kesyon nan premyè faz la gen lè enben l ap pase men gen lòt faz ki ap pral trè difisil, dezame Hamas epi retire tou pou tout twoup izrayelyen soti la pral pral gen yon pwoblèm donk nap swiv pou epi nap siyale ke tankou nou te dil peyi la frans nan grand kriz politik avèk prezidan Emmanuel Macron li menm ki ap fè fas ak anpil kriz notamman depi lèl te fè refòm sou bay kesyon retrèt la 62 a 64 E se te yon pwoblèm. Fò di ke Emmanuel Macron ki antre trè jèn nan pouvwa, dayè li moute an 2017 li te gen 39 an, se nan listwa se premye fwa ke sa fèt nan peyi Lafrans pou yon jèn 39 an pran pouvwa E nan dezyèm manda l la ke l kòmanse an 2022 la, li te, ou te konnen ke nan premye manda l te fè fas avèk kesyon jilè jon, li te gen pwoblèm tou, gen, se te menm epòk sa te gen pandemi kowonaviris la, e covid 19 la, donk e li te fè anpil, li te fè fas ak anpil difikilte, epi tou, enben l vin pèdi tou majorite nan asanble nasyonal la, sa son lòt pwoblèm ankò e konnya men lap fè men lap gen anpil difikilte e yo dis tou sa ka sa fè listwa non sèlman li fè listwa antan ke jèn prezidan men li fè listwa tou avèk tout pakèt premye minis ke lap lap pase yo tou epi nap siyale tou ke enben peyi la frans tou te resevwa jodi jedi a minis afè etranjè plizyè peyi arab ak peyi Ewopeyen pou yo te pale fason ke yo kapab ede pèp Palestinyen an yon fwa ke ke tout bagay yo konkli, ke tout akò a konkli avèk Izrayèl. Epi lòt pwen ke nou kapab siyale, enben gen Prezidan Donald Trump ki li menm toujou gen kesyon pou l deplwaye Gad Nasyonal la nan li te pale de Chicago, li te pale de Portland nan Oregon, Chicago nan nan eta Ilinwa, gen jij tou ki kanpe an kwa, donk sa toujou rete yon yon pòm de diskòd, yon konfli ki genyen ant prezidan Donald Trump avèk plizyè Plizyè vil ki genyen kòm kòm gouvènè oubyen kòm majistra de demokrat donk sa fè yon yon lòt chire pit ankò ant 2 prensipal pati nan peyi a an palan de pati repibliken avèk pati demokrat la.